Pèmèt ke yon moun fè 31 mwa nan prizon san jije. Imajine w ke yon pèsonaj ki fè 39 ap sèvi peyi l avèk onètete, entegrite, jodi a la a, li dèyè bawo, li malad grav. Imajine w ke papa m tèlman grav, pwèske chak jou li vomi, pwèske li pa, dlo l ap bwè yo pa bon, kondisyon de tretman yo pa bon, misye rive nan yon sitiyasyon, papa m prèske mouri. Li aje, 69 an. Tretman ap bay depi 31 mwa, yo pa janm fè yo devan oken jij. La sa moutre klèman se yon konplo pou Elke papa m mouri. E selon jan m wè papa m nan, m pa menm kwè l ka wè fen ane sa a. Se youn nan rezon vè ke m ap fè apèl avèk komisyon dwa moun, avèk tout moun k ap defann dwa moun anndan peyi sa a, Men nan ki nivo papa m ye, eske yap kite jodi an la a li mouri apre 39 ans syèl lap sèvi peyi l avèk lwayote onètete. Nap mande jij Merlan Belabre, nou konnen ke ou se yon père de famille, konnen ke lè yon moun nan prizon li kite fanmi l, kòman sa ye? Papam ap prizon prizon pou sal pa fè ok si papam fè tout tan sa li pat janm yon bandi pam fè tout tan sa li pat janm yon kriminèl se pa 69 ans li tap vin yon kriminèl eske nap kite lavi papam detwi anndan prizon sa. Mezanmi an nou kite politik an nou wè lavi yon moun, lavi yon sèvitè fidèl de peyi l. Pam se yon moun ki te tèlman atache avèk enstitisyon an, li tèlman te renmen peyi l, li jwenn an 99 papam jwenn yon viza. Li ale, l fon sèl vwayaj, li retounen Ayiti, depi lè sa, li pa janm retounen ankò, sa se viza expiye l pa marenouvle l. Sa montre klèman atachman ke l gen a peyi a avèk enstitisyon ke l ap travay la. Kòman ou pral konprann ke yo repwoche papa m se enfòmatè yon chèf de gang? Kòman l pral fè enfòmatè yon chèf de gang pandansetan papa m pa t janm nan nan oken operasyon? Papa m pa t janm nan nan yon fòs entèvansyon? pa mnde sèlman ap travay pou Palè Nasyonal kòm ajan USGPN. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt anndan vilaj sa yo, anndan vilaj la. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt oken kote. Li la sèlman pou l veye Palè a. Konpa m pa fè jwenn enfòmasyon ke wòl li se veye Palè Nasyonal. Apre sa, pa mnde Dèma 33. Dèma 33 pa kowòdone operasyon sa yo. Mezanmi, sou ki baz? Kote pam pral jwenn enfòmasyon? Okontrè, avèk tele, yo di sou baz yo aretel, yo di te gen yon koyas ou te fèk avèk yon chèf de gang. Chèf de gang sa pale avèk anpil gwo moun anndan peyi an. Li pale a senatè, li pale a premye minis, li pale a tout moun. Okontrè, m panse chèf de gang nan ki ta sipoze enfòme papa m. Paske li mye plase pou l gen enfòmasyon ke papa m. Mezanmi. Ann wè, ann konprann yon nèg k ap sèvi peyi l depi 39 an, se pa sa pou n ba li kòm rekonpans. Li se yon Ayisyen menm jan avèk nou. Pèp Ayisyen, nenpòt nan nou te ka sibi sa tou. Konprann sitiyasyon fanmi ap andire depi anprizonmen, depi anprizonman papa nou. Tout nou gen tout tou lè pwoblèm di mond. Paske se papa n ki te pèmèt jiska prezan nou siviv. Jodi an la, n ap mande liberasyon san kondisyon papa nou. Mèt Merlan Belab, Jij Merlan Belab. Konprann sitiyasyon fanmi an. Konprann sa nan andire. Li lè li tan pou w tande papa m. Pou a m ka reponn avèk akizasyon an ke m gentan konnen otomatikman ke lè m tande l, papa m pa p ret nan prizon an paske pa gen anyen nou ka repwoche l. Pèsonn nèg ki onèt, ki kredib, ki sensè. Alò. Pou fini, m ap fè apèl avèk Premye Minis lan. Nan akò ke ou te genyen an, li klèman di liberasyon tout prizonye politik yo. Alò, papa m se youn nan prizonye politik yo. Se yon enfimye li ye tou. Se yon enfimye k ap sèvi peyi a. Ok? Ou se yon doktè, li se yon enfimye. Petèt nou nan menm branch. Eske wap kite papam mouri pandan ou te di ke liberasyon tout prizonye politik yo? Eske wap kite papam mouri pandan se tan papam rann lanasyon twòp sèvis? Frèm, sèm, pèp ayisyen, an nou edem, an nou leve kanpe avèm, an nou pa kite nou mpèdi papam, paske li se tout pou nou. Fanmi an bezwen l. Li gen anpil pou li itil peyi an. Li gen anpil pou li itil lanasyon. Papa m ase fòme. Li ase kredib pou ke li toujou ap sèvi peyi l. Mezanmi, moun ki konnen gen ti pwoblèm avèk papa m, frè m politik, pou pozisyon politik li. Paske m sonje papa m te fè yon deklarasyon, depi lè sa yo kòmanse make l. Li te di lan ke, Mesye, si nap fè lapolis, fò n konnen ke lapolis se lekilibre. Li pou ni moun anwo, ni moun anba. Kidonk, nou ta pwoteje ni vi, ni byen, keswa moun ki pòv, moun ki rich. Eske pawòl sa sifi pou w kondane l? Sa ka rive nou menm nou wè lapolis la pa pou pa gen pa dwe gen ekilibre. Men anpi lè sa pou n kondane malere a. N ap mande aktyèl Jean François ki se IGC, Enspektè Jeneral an Chèf de la Polis, Frantz Jean François, ou fè tout tan w anndan Palè Nasyonal avèk papa m. Ou konn papa m se yon nèg ki lwayal. Ou konn papa m se yon nèg ki kredib. Poukisa ke ou rete an silans ou? W ap kite l mouri? Imajine ou mete w ta nan plas li. Lapres, m panse ke n ap fè Fra Move byen lwen. Pou moun ka konnen si potre gason sa, ki batay ke l mennen pandan tout tan l ap sèvi peyi l. Paske yo pa ka trete l konsa. Menm le 8 avril, Le Nouvelliste soti yon atik kote. ki te gen Jean Brice ki te IGC epòk sa a, li di jiskaprezan yo poko jwenn okenn enfòmasyon ki moutre ke papa m t ap pataje dè enfòmasyon konfidansyèl avèk Anèl. Papa m se yon pòv! Yon enfòmatè Anèl pa ka pòv, Anèl se yon nèg rich ke l te ye. Pa bon ti moto kel te genyen. Se sentan li te pèdel 50 mil goud wi li te met sou li poul te achte yon ti moto. Kès popilè sentan.
Kès popilè sentan.
Pam son nèg pòv. Se ka lèl fin kite vilaj de Dye an 99. Se la ri monseyè Giyou li lwe 2 ti pyès kay an tòl li abite wi. E fòk nou mansyone sa tou. Enspektè Désir Faveur Gabriel son nèg ki te toujou di fanmi nou ke. Bèt ki gen ke pa janbe dife. Ou konprann? Se sa k fè malgre kritik, malgre desepsyon, gen de moun ki konn ap di l, gad yon enspektè, gad nan ki kondisyon enspektè ap viv. Li te toujou kenbe, kenbe, kenbe tèt li byen wo. Ou konprann? Avèk tout respè l. Se sa l te toujou di nou. Se sa k fè jiskaprezan, li pa janm gen kay. Si nou te gen yon envestigasyon nou te mennen vrèman vre, nou t ap rive nan ri Monseyè Giyou, kote li gen kay li, nan do Enats la. Al fè yon mikwo-twotwa. Al pale ak ti machann yo. Enspektè Dezi favè Gabriel. Li gon ti kat lapolis yo ba li. Li pa janm rive nan men l non. Chak tan yon ti kòb la rive se aval wi l fè avè l. Ti kat sa l pa janm rive nan men l se aval li fè avèk lòt polisye konfrè li pou l ka jwenn yon ti kòb anplis pou l fonksyone. Kisa m ap di nou? M ap mande Premye Minis lan. M ap mande Jean François ki se Frantz Jean François ki se aktyèl IG.

ki ta ka aksepte viv nan kondisyon sa a. M pa di n pa t ap jwenn, men li t ap minim, mesye. Ki enspektè de polis, mesye, ki aktyèlman la k pa gen kay? Papa m rive nan yon pozisyon pandan l anndan prizon an. Se vu avèk konpòteman l, misye gen yon pakèt tan nan kay la ki fè yo pa mete bay misye deyò. Mezanmi map mande nou souple la près parle ekri televise fè mesaj la pase pou nou poul rive nan zòrèy otorite yo li lè li tan pou moun ap detwi moun nan peyi sa sispann detwi moun li lè pou enspeksyon jeneral sispann resevwa plent pwosede avèk arestasyon li pa bon mezanmi 39 an de sèvis se pa jwèt. Papa m fon aksidan an 2006 kote misye kokobe nan pye. Dènyèman an m ap pale a papa m, li te mande yon zanmi pou l te pale avè m, misye ap kriye anndan prizon an. Dlo l ap bwè yo pa bon. Eta sante l pa bon anndan prizon an e l pa ka jwenn medikaman. Eske yon moun konsa ki fè tout tan sa, 13 an nan lame, misye fè 22 zan anndan palè nasyonal, M panse ke frè nou yo, konfrè misye yo anndan Palè Nasyonal la ka temwaye, misye pa t janm sispann resevwa dè sètifika. M panse ke apre konferans de près la, m ap pèmèt ke jounalis yo wè sètifika ke misye resevwa depi militè a. Palè Nasyonal pa t janm bouke ba l sètifika pou lwayote li, pou sans de travay li. Mezanmi, m panse ke mesaj la ap rive nan zòrèy otorite konsène yo. Eske nap kite faveur mouri. Paske jan lap pale avem nan. Ou konprann? Janl santil imilye. M pa kwè ke lap fè 1 an ankò. Alò Mwen mande liberasyon enspektè faveur Gabriel ki se papa nou. Ke tout yon fami ap ret tann apre apre 39 ans de sèvis. Ariel Henry ou menm ki di ke prizonye politik yo fòk yo jwenn liberasyon yo. Tanpri, panche sou ka enspektè Favre Gabriel la pou nou. Apre 39 zan fè sèvis, m pa kwè se sa l merite. Mèsi. Favre te deja malad oubyen se sa l ap konsome nan prizon ki fè l malad la? Sitiyasyon l pa bon menm paske l te fè yon terib aksidan an 2006 kote li kokobe nan pye a. Ou konprann? Anplis tou. Dlo lap bwè anndan prizon an pa bon ou konprann anplis tou nou pa gen mwayen pou nou pou nou pou nou pou nou pou nou jerel anndan prizon an paske li te gen chèk li apre 2 mwa yo fin metel nan prizon yo koupe chèk li se kòmsi son moun yo voye yon kote pou lal mouri mezanmi se inakseptab sa. Nan ki prizon li ye? Misye nan penitansye nasyonal. Misye nan menm selil avèk Abelson Gwo Nèg ke map pwofite salye e nap nou gen yon rekonesans etènèl anvè Abelson Gwo Nèg paske misye sipòte papa nou anpil anndan prizon an. Paske lòske nou pa gen mwayen pou nou pote manje ba li, misye sèvi avèk papa nou tankou papa avèk pitit. Map di ayibobo pou Abelson Gwo Nèg e map mande liberasyon tout lòt prizonye politik yo tou. Ki santi ke yo viktim d'une façon ou d'une autre.